Montre pitit ou, fanmi w, zanmi w ki se lanmou, pa vre? Sa yo se jistis yo e se lanmou. Si, menm jan m t ap di w talè a, sa w di a gen yon karakteristik avèk menm yon bagay ki nan Bib la, sa vle di Bondye ta lanmou, li ta jistis. Men si w rayi Bondye, ou rayi lanmou, ou pa vle wè jistis, ou s on moun ki renmen fè sa ki mal. Donk, si Bondye sa ta detwi w, li byen detwi w, paske nonsèlman w ap detwi rès moun ki sou tè a, ou pap kite yon grenn menm. Paske ou rayi l, si w rayi l, Bondye se bon bagay li, ou rayi sa k bon. Paske menm jan w t ap pale de lanmou avèk jistis, gen karakteristik nan Bib la ki defini Bondye, tankou yon Bondye lanmou ak jistis wi. Si w rayi Bondye, ou pa renmen frè ou, w ap fè enjistis, ou merite lanmou.
Yon egzanp m ap pran avè ou, frè pa m, frè pa m nou la wi, talè m ap pale ansanm avèk ou wi. Non, kòmsi gen yon sijè kòmsi dam nan di, M rete kwè yon moun ki rayi m, kòmsi sa pou m fè ki bon, se renmen pou m renmen l epi tou pou m chanje l, kòmsi fò m te ka fè sa yo rele pretolerans lan. Men si moun nan rayi m, se detwi m detwi li kòmsi tout ras li, m pa bon vre. Si mwen ou rayi m, mwen pa rann ou kòmsi, se kòmsi m wè Bondye se kòmsi li pa gen modòd kòmsi pou l ramne moun, kòmsi depi ou rayi l, li tou rayi ou tou. E sa dam nan vle di. Non, non. Ou te ka son pye l, li pran pasyans avan. Ou ka son ponwèt. Eske pou l tann ou koupe kou l? Se detwi pou l detwi w menm. Non, men, nou pa pale de moun, nan pale de Bondye. Gachou, nou pa pale de moun, nou pa pale de yon moun.
Gachou, Gachou, pon ti tande. Bòs mwen, bòs mwen, nan pale de yon et suprèm, kòm si ki, ki, ki wè le fiti, epi tou kounye a la pou l pa ka chanje. Ti mwen menm, imajine ou, ou fin fè l, epi tou pa ka chanje l.

Kòm si nou kreye l, kòm si. Prefere nou te di kòm si nou, kòm si nou kreye Dye a imaj nou ke nou di Dye a kreye li nou menm a imaj li. Paske se nou ki kreye l. Paske nou ba l yon bagay ke nou pa genyen. Nou ba l yon bagay ke nou pa genyen. Se sa ki pwoblèm nan. Paske si m wè pitit mwen pral boule, m pa ka kite pitit mwen boule. Si m wè pitit mwen grangou, m dwe ba l manje. Kòm si se la, kòm si se la nuance mwen. Kòm si, kòm mwen mwen pale de bib, de bagay. Men lan anvi, yon chèf fòm, Bondye pa ka fòse w manje rezen.

Gacho banm di nou bagay. Non.
Bral eseye, bral eseye kite ou ale epi pou mwen ka pran lòt moun ankò. Banm di ou bagay Gacho. Bondye. Se yon plezi.
Pa mete, pako, pa mete Bondye a tankou se yon moun li ye. Jan ou ka reyaji a pa egzanp tankou la, yon moun rayim mwen men map touye l oubyen map fè l mal. Non. Men Bondye a pa ka gen santiman sa pou l nan rayi. Paske ou dim konsa l odesir de tou. Si l odesir de tou, ou pa ka vin mete m kounya li gen jalouzi menm jan mwen menm mwen gen jalouzi a tou. Mwen ka rayi, ou mete m ni ka rayi tou. Li m ka touye, ou mete m ni ka touye tou. Men li te tou kreye a limaj li. Sa vle di jan w ye a, ou kapab gen yon kreyib. Kounye a menm nan se pou w konprann sa. Dye Izrayèl la wi, li ka rayi, men Bondye pa ka rayi.
Lè fini, bon m gen yon lòt, m gen yon lòt bagay tou. Pase, si, talè nou t ap pale de lwa, kòmsi, si chak peyi gen pwòp lwa pa yo, an fonksyon de, jan kominote a wè l. Poukisa chak peyi pa ka gen dye pa yo tou an fonksyon de jan kominote a wè l tou? Kòm si, poukisa nou oblije bay chak peyi yon lwa, epi tou nou gen yon dye inivèsèl? Sa, li gen yon nuans la. Men fòk nou chak ta gen yon syèl diferan avèk yon tè diferan tou. Men si nou dakò nou ka pataje menm syèl, menm tè, poukisa nou pa ka gen yon sèl Dye? M pa di ki Bondye pou l ye, men poukisa l pa ka yon sèl Dye? M pral di yon bagay, m pral di yon bagay, ou rete kwè, èske ou rete kwè nou gen yon sèl tè? Gachou. Eske yo te kwè nou gon sèl tè? Pou kisa tè kounye a yo gen fontyè? Pou kisa yo gen fontyè? Pou kisa m paka nik leve? Non. Pou kisa m paka nik leve m pran m pran wout mwen pou m mache pou m al kote m vle kòmsi. Imajine w menm la sendomeng nou menm ki ayisyen n paka ale jan nou vle. Men frè m pou kisa w dòmi anba kay?
Ou ta dòmi nan lari a lè lapli vini pou l mouye w? Tout moun ka pwoteje vi yo paske sa moun yo fonksyone. Ou paka rete vilnerab. Tande, ou konn sa k fè m tonbe anba kay? Se paske kòmsi m vin evolye, kòmsi m vin pa nan laj pyè taye, pyè poli ankò, m vin Enben, evolye se sa kounya k m fè dòmi peyi anba yo kay. gen fwontyè. Se evolye yo evolye pou yo ka plis eseye kontwole mond lan, pou yo ka ede nou avèk sekirite. E sa k fè gen fwontyè wi. Men son sèl tè a, on sèl syèl la l ye. Fon ti tande cheri. Cheri fon ti tande. Gachou, m pa gen pwoblèm. e m panse demen e nan ap kontinye men pa eseye mete sa nan tèt ou pa egzanp tankou la bondye a se pou yon pèp li ye se pa bib la k pale de yon sèl dye se pèp la moun k ap ekri a li di bondye m nan se li menm ki fè tout sa yo se kòm si mwen menm mwen t ap ekri m t ap di ok bondye pa m nan yon egzanp mizilman yo yo di ala se ala a ki fè tout sa yo epi yo mete prensip yo jan kilti yo ye se konsa bondye a vle tout moun ye tou. Yo mondyalize Dye yo a. Wi, nan kwen gen yon la charya, yo met charya, yo di, men koman li ye?
Ekzakteman, mwen te ka mete tout bagay sa tou, mwen te ka mete tout bagay sa yo pou mwen tou, e mwen deside di, ok, pa gen pwoblèm, men Dye sa, se li menm ki Dye linivè, m fini. Se mwen menm k ap deside di l. Men sa pa vle di ke se Dye a ki di l, paske ou wè li nan labib. Mete Dye se youn, e si Dye yo t ap mete a t ap gen kapasite pou l gouvène tout mond sa? E sa k pwoblèm la? E pa mete Dye a non.

Selon bib la ke ou te mete an kesyon e gen teks la. Tande, tande, tande, tande. Tande, ou pose mwen kesyon ki te m reponn paske m ka reponn. Selon bib la ke gen teks ou te mete an kesyon. Mwen menm tou gen teks mwen mete an kesyon. Nan jenèz li di ke Bondye te vin jwenn tè a la. Li te san fòm, li te vid. Men tèks sa mwen menm pèsonèlman m mete l an kesyon. Paske fòk ta gon moun, pou mwen menm fòk ta gon moun ki kreye l. Donk, mwen di w mwen mete tèks sa an kesyon. Men, omwen, si l te vin jwenn tè la la ki te enfòm e vid, mwen suiv nan tèks ki suiv li yo, li di ke li kreye fwi yo, pou pyebwa yo pou yo bay fwi selon espès yo. Mwen menm pwoblèm mwen gen, m pa gen pwoblèm pou m doute de tout sa k nan Bib la non. Jis jodi a, m poko janm jwenn yon papay bay fig mi an. Poukisa se sa k di nan Bib la ki akonpli? Poukisa tout fwi yo bay pye bwa yo bay fwi selon estansyon? Poukisa nou pa ka fè yon papay bay yon kokoye? Si nou tèks sa vrè, se pwoblèm sa a wi. Fon ti tande, fon ti tande.
Si m ap ekri yon liv tou, Eske ou panse mwen pap di Dye a kreye tout bagay yo a espè selon jan l vle a? M pap janm di w papay la ka donnen bannann. M pap janm ka di w sa paske mwen deja wè papay la, se mwen k ap ekri.
Bon, sa se yon liv ou di w te ka renmen ekri avèk yon liv m wè la, mwen menm mwen di w men sa l di m wè l reyalize. Donk omwen pou mwen menm, si yon moun te di m gen yon kontradikte pou mwen, Ahan. Se al nan koran se sal ye tou, men si w ale nan zansèt nou yo tou, e nan lòt liv, se paske se bib la w li, e se bib la ou menm ou tande, y ap pale de ou, de li. Ok, men sa pa vle di ke se bib la k te di yo anvan.
Ok, m pa gen pwoblèm, kiyès ki te di yo avan? Men se nòmal te toujou gen pil liv ki te la, bon Socrate, bon an nan labib yo, yo di w so, e pa an nan labib non, Socrate te la avan.
Gen yon moun k ap, ok mèt pale. Socrate te la avan, an nou al gade, bon m pale de Socrate ki se an grèk. an Grès, men pa bliye nou menm an Ejip nou te la anvan tout bagay yo nèt sou mi yo ki ekri. Non, fò dam nan konnen tou, fò dam nan di de ki bib lap pale tou wi, fòl di se de ki bib lap pale paske Etyopi gen bib pa l, pwotestan gen bib pa l, katolik gen bib pa l, chak moun gen bib pa l, fòl di de ki bib lap pale tou. Lò pran egzanp ekriti, dabò pou te gen bib la, pou gen bib la fòk ekriti te envante, se pat Bondye a non ki envante ekriti a, èske w wè sa nan bib la se Bondye a? Alòske se zansèt nou ki envante l. Ekriti a. Ebyen lè fin sa bib la. Banm di yon bagay.
Ou mèt pale, ou mèt pale.
Wè, se sa m te vle di w cheri doudou. Bon, m panse se demen pou nou kontinye deba a, pou nou pale. M swete ke ou la demen. avèk nou pou nou ka pale pou mwen eseye fè yon lòt moun. Se pral yon plezi mwen frè, si m pa p travay m ap rele w, se pral yon plezi. Pa p gen pwoblèm, men m byen kontan sa, m byen kontan nou pale, fòk nou pale, fòk nou pale.
Ebyen ok, pa gen pwoblèm, n ap pale. Ok, ok Gachou, pòte w byen. Bòn sware a tout moun, e a ou menm tou. Mèsi, pataje. Ok.
Wè, sa vle di Gachou konprann ke lè fòk nou ta jwenn yon lòt djòb, nou pa gen dwa viv anba syèl sa, si se Dye a se bib la bib la di se li ki kreye l se kom si m ta di w kom si moun nan leve moun nan leve li nan espas espas la apopriye kom si pou l jwenn manje pou l jwenn bwe pou l jwenn tout bagay li di w gras bondye e moun ki kote ki pa jwenn manje pou yo manje a, Bondye sa pa fè yo gras li menm? Moun ki kote kòm si lè yo bezwen ti pen, yo pa ka jwenn li, yo bezwen dlo pa ka jwenn li a, Bondye sa pa fè yo gras li menm? Pou ki sa se mwen menm ki travay, ki leve maten kal travay, ki fè kòb mwen, ki gen kòb mwen, epi tou kòm si pou m di gras a yon moun, Gras a Dye, mwen gen kòb mwen. Non, se tèt mwen k banm kòb mwen, se fòs mwen k banm kòb mwen. Pou sa lòt moun yo menm. Se andwa kote m yal banm kòb mwen. Pou sa lòt moun yo pa gen kòb yo menm. Yo pa aprann nou eseye vin fè sa nou vle a. Se kòm si mwen vle fè tèl bagay, se mwen menm ki pou mete entèlijans mwen deyò, oubyen kèlke swa si yon talan, yon egzanp, ou gen dwa gen talan. Ou pa ka fè anyen avèk. Rezon an senp, paske ou pa mete an pratik prensip yo. Pou jis gen talan ou konn chante vrèman, men gen pa sèlman talan, gen prensip pou ou aplike. Ok?
Sa vle, sa vle di gen moun ki pa konprann sa. Mwen, mwen, eh, tankou jan Gachou tap pale talè a, pou li menm, mwen, mwen pral, pral, pral byen di sa. Pa bliye Ayiti, teritwa sa a, se pa t pou menm non Afriken yo l te ye. Sa vle di, lè m di Afriken, Desalin, e pa t pou Desalin, zansèt sa yo l te ye avan. Bon, se yon tè, se yon tè akiz, se yon bagay yo goumen pou li. Yo vin avè n sou tè a, epi lè vin sa nou goumen, nou pran tè a, epi nou fè yon konstitisyon ki deside di ok, epi si n ap pale de mèt tè a la, nou pa ka pa pale de Desalin. Ayiti avan Desalin, se pa t gen.
Bon lè fini sa. Sa pou moun yo konprann tou kòm si talè ou tap pale de enèji kòm si mwen menm sa m dekouvri jan nou vle di enèji an. Enèji an, moun yo pa konprann se yon bagay respè l ye. Kòmsi moun nan, m te wè dam nan ap atribiye kòmsi yon moun ki tiye yon moun, èske se menm enèji a ki fè l. Kòmsi moun nan pa respekte tèt li, kòmsi li pran mal la, e kòmsi yo te ka. Men Dye a, tankou menm lè wap gade Dye sa, menm Dye sa, se li menm ki fè tout bagay yo, kòmsi moun li pi renmen yo se masisi, Kom si moun ki ap fè insès, ta fè atè, men eske se Diyo sa yo vle m suiv koun ya. San diske koun ya, lèm bon ti kleren, yo kritike m. Te kou, si koun ya m ta pran sèm, yo pale anpil. E moun ki te kon fè lavan yo, pou sa pa djanm pale anpil de yo. Aloske Abraham te te avèk Sarah ki te sèl. Koun ya la, Abraham se pèd la fwa. Pou mwen se pa pa la fwa. Si pou m gen la fwa, fwa te kou Abraham pou m ta. Mwen si m gen la fwa pou m te kou Abraham, fwa m ta mache pran sèm yo tou. Pase sa bra ram fòm gen la fwa tankou. An esèl la fwa pou m pran nan li, m pa ka pran esès la nan li tou. Non, ou pa ka pa. E, ti bè Clemens, aranje sa pou mwen frè pa m, aranje sa pou mwen. Gen twòp bri bò kote w la.
Bon men, sa pou sa pou sa.